Mwen pase sou entènèt la e m wè gon kesyon, gon kesyon ki poze epi gon moun ki di ke se kounya l santi l marye e ou menm w ap di kounya w santi w marye tou oubyen?
Non, m p ap di sa. Sa, m te marye. Ou te marye? Wi, m te marye, m fè eksperyans la. Ou pap di se kounya w santi w marye? Non, m pap di se kounya m santi m marye. Kounya m ka di m retounen damou ankò. M ka di m renmen ankò. Paske m gen lontan m pa nan bagay sa. Ou retounen damou ankò? Wi, wi.
M pa t marye. Sa vle di gon moman nan vi w pa t damou? Non. Ou te damou? Gon ti tan, gon ti tan m fè bagay sa, m rete se kò m ladan l. Paske depi lè m te fini avèk ansyen vi m te genyen, m fokis sou tèt mwen. Pase sou tèt mwen se biznis li te ye, m ale, m desann Sendomeng, m gen Airbnb, m gen paran mwen k ap travay, m gen machin m achte k ap fè transpòtasyon. Sa vle di m jis. Sa w gen biznis Sendomeng?
Wi. Imajine w lè w nan relasyon fòk ou bay relasyon an tan. Lè w poukont ou, ou pa gen okenn tan w bay, ou bay tèt ou tan. So sa m fè kounye an la, lè m te vin pa nan relasyon ankò, olye pou m nan chita yo sa m di w, plenyen sesi sa la, o mezanmi bon m chache lòt moun, non, m di you know what, let's do it again, pase ou te fè l avan ou ka refè l ankò. Wi se vre succès nou te monte wo aprè sa kounya an 2002 bon tout bagay vin de kote m di listen e ou k te fèl ou ka refèl ankò so m jis fokis sou tèt mwen. Sa vle di e menm iv e menm iv ki te la se li ki toujou la? E li menm ki la toujou e li k la toujou li pa chanje m di ok jis fokis sou tèt ou so m retire kòm nan bagay lanmou renmen bagay epi m fokis sou mwen menm m ap travay. An nan mo yon bòs ret yon bòs. Exactly.
Exactly. Bon sa m di w m pat gen èd lè m te fè l lan m te fè l pou kont mwen. M sonje tout sa m te fè, kijan m te pase, wout m te fè pou m te rive kote m te ye m ka refè l ankò. M di ok l pral pran ti tan pou m rebati, m di ok ban m rebati. So m pran sa, m pran ti tan sa, m fokis de mwen menm. Aldi lè sa m pa t nan lanmou. Kounye la m di ok pa gen pwoblèm. M vin rankontre madanm m m di ok Banm bal yon chans ankò. Because janm wè Balan ye la jann pale wè sam diw jann konekte maybe this is time. Ok.
So m jus bal chans lan. Ou jus bal chans lan men. M jus ouvè epi li menm tou li te ouvè li te disponib tou epi kounyela men kijan nou vin konekte. Men kijan nou vin konekte men ekskize e madanm ou aktyèl e sorry. Si m poze kesyon sa a, li te gen yon rapwochman de, li te gen yon rapwochman de la famille de, de, de, de, de ex ou, ekskize mwen, e sa pa t di w anyen tou sa? Rapwochman, ok. Sa vle di ke, e mwen te konn gade sou entènèt la, mwen wè madanm ou aktyèlman.
Pa gen anyen k sou nèt lan m konnen. Sa vle di se tande m vin ap tande te gen yon koneksyon oparavan. Depi anvan m te konn kiyès madanm mwen ye. M pa t konn bagay sa. Jersey. So kote m te jis kote m te a se pa rele pou yo te rele m pou yo te di m kiyè m t ap fè konnen. Sa vle di vi sa yo tout bagay sa yo ki te pase a m pa t janm konnen yo. Gen yon pakèt bagay ki te konn ap fèt nan vi m m pa t prezan ladan l. Ou konn sa m di w? Sa vle di kounye a piske m pa t konnen lè tou nòmal kounye la, m ka vin la kounye a se kounye a m ap tande. Bòt lè te gen koneksyon sa, lè te gen sòt de relasyon sa oparavan, se pa yon bagay m te janm konnen. So sa vle di m pa t ap panse avèk ou men sa k ka pral rive non. Lè m jwenn avè m a nan m jwenn yon moun m rekonèt pou premye fwa, Premye fwa k vin nan vim, premye fwa m pral aprann de li. M pat konn anyen de li oparavan. Premye fwa, sa vle di ou pat janm rankontre Claudia okenn kote? Jamè. Pase gen moun tande k ap pale ki di yo wi, m te konn, m genlè te konn ap tcheke l deja, m te konn monte sou paj, m te konn ekri. Non, jamè. Jamè? Jamè. Premye fwa m konnen mwen wè l, de vizaj ni, se lè m fin wè l tou epi m al monte sou entènèt m al gade m wè si sa yo te di e vre. Monte m wè l te nan tèl cho vre, monte se la map tcheke paj Instagram m fè oh epa li menm sa vre m pa konn anyen m pat konn anyen de li. Donk sa vle di gen anpil bagay m pa ta pral m pat pran sa avèk yo anvan m te kòmanse pale ansanm avèl pou m te konn kiyès li ye. Si m te konnen oparavan omwen m te gen dwa aji otreman but si m pa konnen se yon moun ki fèk prezan yon moun tou nèf ki vin devan m m di ok I'm about to get to know you. Men te gon bagay ki te toujou ap di ke Yves son bon gason. Yon fanm ki jwenn li ap jwenn yon bon gason eske ou pa panse se youn nan bagay ki pouse madanm ou e se ou k rive sou li oubyen li k rive sou. M ka di it went both way li fèt de bò pase lèm wèl nan monitrèl m fè waww Bagay sa m di. Epi li menm tou lè l gade m, lè je m tonbe sou li nan ou ka wè vizaj mwen fè ok, ok. Li menm tou lè l leve tèt li gade m ou ka wè l di oh ok, we both had that little nod. Ok, ok. Al di ok.
Epi n potko menm pale menm. Lè n fin pale kounye la n te gen yon ti script nou t ap choute, yon ti bagay nou ta pral itilize pou n te poste pou show an ki ta pral ladann nan. And then nou tou lè de chita n ap pale.
Kote l di èske w konn Timoun desanm lan tou nwa la pa konn sak pase desanm 2025 sa. Desanm lan tou nwa. On desanm ki konn wouj, ki konn vè, ki konn ble, ki konn jón, ki konn ti koulè lò, ti koulè ajan, koulè ap de nwèl, men desanm lan tou nwa. Fòk adye lè moun pot dèy, ba vò mòn desanm lan menm.